Be ok, m swete sa. Pa enkyete w. E m swete apre mwen. Pa gen ankò non. M poko fini pale ou gentan di sa. M ta swete sa. Ok, m ta swete sa. Jan m fidèl avè w la, m ta renmen w fidèl avè m menm jan.

E la kay la m rete menn di konsa fòm baw bay jodi an mwen dem pa wè w mwen menm papa m pa alèz menn bon e ide m ki frape m sou ki fè m vin la m pa panse m ap jwenn ou non menn sa kwa se kote w ta pral la. M gon randevou avèk mennaj mwen papa men. Yow ou pa janm pa pale de bawon mennaj mennaj mennaj mennaj menn. Baz
wè non non manzè ekran nan kèm wi. Men ou pa manke damou fanm papa.
Yow. Banm di w m pa ka ba damou fanm. On fanm ki fèm e son fanm ankò kap ou konprann ou konprann sa m vle di w la. Bon m di w bagay baz. Wè mwen menm fanm ki te bon an e te manman m li te ye. E manman m konnen. Bon sa sa se ou. Depi lèm te di w konsa vye fanm nan fè m bagay sa, m pa ladan l ankò mwen menm. Lè w di m lan djaz, epi mwen pa pa. M gon grenn fanm nan menm tande baz. Gade misye ap jwe. Yo m gon grenn fanm nan menm patnè. Fanm sa m pa panse yon jou ke l ap twonpe m. Jamè. E vre?
Ye manzè renmen m baz. Manzè renmen menm renmen manzè. Sa k ta di m si pa m nan t ap twonpe m? Li tap kitem li tal pran yon lòt, yon lòt nèg. Dayè li te vin wèm pa bon pou li e fòm te depanse tout kòb mwen pou li, m te depanse vim pou li mèt la. Kounya la li wè fanm ki nan mwen an wap di bèl fanm nan, kèk vye fanm twou lèd.
Ou
konprann? Wè yon gabon fanm lèd menn. Men ou damou anpil mèt la. Tout fanm ou renmen ou toujou damou yo, ou toujou voye tèt ou ale pou yo. Ki tout fanm? Bon si mennaj mwen ap vin al lèd wap pale de tout fanm.

Anpil ok men yo Ehe Aah ok ok Moun nan te vin kote w la Monchè bagay kòb ap regle frèm fò nou jere sa byen wi on bras nap fè bò e vann nap vann on bagay papa fò vann li pou kite pa mouri.
Ou dat ou fèm kanpe la. Se pa fòt mwen.
Fòt kiyès?
Eskize pou reta an.
E vre? Antouka, m konnen se mwen pou padone. Ou fè bèl konsa menm. Gras a ou. O Jezi, gad yon solèy. W ap boule m. M ap boule w?
Vrèman? Wi.
Gad yon moun. Merci Jésus. Chérie banm di w pou jan m renmen w chérie. Pa met nan tèt mwen yon jou ke w ka twonpe m non. Non pa bezwen met sa nan tèt ou. Pa met sa nan tèt ou. Ou sur?
Byen ok. M swete sa. Pa enkyete w. E m swete apre mwen. Pa gen kò non.
Bon kou fin pale w gentan di sa. M ta swete sa. Ok, m ta swete sa. Jan m fidèl avè w la, m ta renmen w fidèl avè m menm jan.
Wè, anben ok bro, n ap pale vre. Anben ok frè m. Tchaw tchaw. Dakò brother.
Cheri sa w genyen? M pa genyen.
Fò l ta di w pa genyen. M pa genyen. An se fanm sa damou an? Wi men, madanm mwen. Ou gen yon gwo fanm nan menw menm. Cheri di m non, di m pou m konprann.

Men. M pa konprann non. Nap pale de fanm ki te twonpem bagay sa yo. E de li menm ou fè l, li tap panse si nou te zanmi. Kiyès ki te twonpe w la?
Cheri pa okipe l de li menm m rekonèt mesye sa menm. Li genlè fou, ou fou? Mesye a tèt pa byen. Tale, tale, tale, tale.
Fon ti kanpe la.
Li fè je chèch pou l di sa lap di ankò remet la. M poko janm konprann sa nap esplike m la. Boo,

Men
Bon wè fanm sa se li menm wè fanm sa wè li te twonpem poul vin ret ansanm avèw em panse kanmenm wè depi e nan lari ou jwenn yon chen chen an nan lari lap tounen. Bebe pa okipel tande ou gen lè fou. Fanm sa te twonpem lè tap palem de fanm nan mpat janm konn si se te li menm li kitem li tal jwenn yon el pat konnen si nou te zanmi cheri.
Ou okipel tout sa lap diw epa vre.
Mesye! E pa mi ou rele? Talè. Sa pa vò konn nonm? E sèm yo pou te la pou m te fè tout sèm yo kanpe la pou yo te dekrive w. Konprann? Talè, talè.
Frèm, fanm sa.
Talè, talè, talè, talè. M bezwen esplikasyon nan men w. M di w sa deja, m pa menm konn mesye an menm, m pa konnen l. M konn an? M pa konn mesye a non. Non.
Pa fè m sa non. Ou pa konn mesye. Si w vle kwè m, kwè m.
M panse w, m panse w te ka kwè m. Non, la pa gen si w vle la. Pa gen si ou vle la. Ah jan jan frè a pale m de ou la son moun li konnen fen e byen baz. Sa ka rive l konn non m li pa konnen m. E ban m di w yon bagay. Sa frè ap esplike m la eske son bagay reyalite? M bezwen w verite la mwen menm. Paske jan frè a pale de ou la son moun li konnen fen e byen. E ban m di w yon bagay. Si w pa ban m verite a depi kounye a. Lèm vin konnen pi devan lap pi mal wi.
Ok bebe banm diw. Map tann ou. Bon m te ka diw m te konn jenòm nan. M te pase yon tan avèl. Ok.
Men
m pat vrèman nan yon relasyon serye ansanm avèl vre. Mèw m pat nan relasyon serye men nou te renmen e ou tap manje kòb mwen tou. Pa vre? Ah bon.
Ah wi, ou te renmen misye vre. E pa vre? E tout pale li tap pale w la, ou tap di m ou pa konn mesye a, e poutan ou konnen l fe byen. E pa vre? Sa vle di se yon istwa ki klè kap rakonte la. Mwen pap janm di w verite a konsa. Ou mande m verite, m ba w verite. Men wi, men wi, se sa. Konprann? A la fen la a m vin pa konprann. M pa konn ki istwa k ap esplike la a. Ebyen, ban m di w yon bagay. Ou konn sa k pase? Sa vle di, sa vin fè m santi ke jan w fè frè a, se konsa tou w pral fè l. Se pa vre bebe, dayè m pa t nan relasyon serye ansanm avè l. E vre! E o m te vre.
O, sa w di m la a? Oparavan ou pat vle l? M pat janm vle l. Se vre?
Men relasyon an fèt kanmenm.
Di wi, ou fin pale, sa w tout sa w vle di, di l. Zye chèch. Ok, ok cheri, ban m di w yon bagay. Ou wè mwen avèk misye? Se de zanmi, sa pa de zanmi ankò. Sa se de frè. Ou konn sa k pase? E fanm ou. Wè jan ke ou di Mwen ta vek misye serye a Mwen menm tou Ou pral di sa pou mwen tou lè ou jwenn yon lòt Ebyen ou wè avan ou fè m sa Mwen menm ak misye Nou pap ka gate Si ou wè sa Se ou k ap ret pou kont ou Mwen menm avèk Frè a n ap toujou ret soud Sa w ap di konsa a M serye M pale boo Wè jan l fè m nan la fòm nan M serye byen Zanmi zanmi frè m Ret pou kò w Ret pou kò w